Nan yon manifestasyon m te ka di ki te piman pasifik, tout laprès te ka konstate l, e ou ka wè nan ak rive nan kafou e fakilte an, kote lapolis vini, yo tire gaz lakrimojèn, yo kraze manifestasyon an. Men manifestasyon an pa kraze reyèlman, paske destinasyon nou se te Peleren 5, ou mèt kwè m nou prale, paske pa gen anyen ki ka kanpe batay sa a. Batay pou n jwenn jistis pou mèt Dorval la, batay pou nou chanje kondisyon vi moun yo, batay pou nou kase sistèm sa a, li p ap kanpe, E m kwè ke nou menm jounen jodi a nou se etidyan, nou gen, nou se vwa otorize pèp ayisyen an, paske se pèp ayisyen an ki envesti nan nou, nou se de privilejye, paske si pèp ayisyen an pa t peye taks pou te ka vin anndan lekòl la, nou pa t ap janm ka ap etidye anndan inivèsite a, m kwè jounen jodi a si gon bagay mal k ap pase anndan sosyete a, m kwè nou se premye moun ki sipoze leve kanpe pou n di non, sa pa bon, ki fè jounen jodi a nou kanpe nou di non kont ensekirite, nou di non fòk moun katye Brila jwenn jistis, nou di non. Pa gen moun, gen de moun ki fin etidye anndan peyi an k ap tonbe anba bal ensekirite, nou di non fòk sa sispann. Mèsi. Ok, jounen jodi a la a, lè n ap gade lamò pwofesè Dorval, s on krim ki pwograme, planifye pa yon gwoup bandi nan peyi a. Nou menm antanke jèn k ap batay nan inivèsite a, n ap mande pou tout popilasyon an leve kanpe, paske peyi a pa gen mèt, peyi a pa pou Jovenel Moïse, peyi a pa pou phtk. Si jounen jodi a nou menm antanke etidyan k ap batay, Lòt gwoupman òganize nan peyi a chwazi mete tèt yo sou beton an kote ke nap mande jistis pou pwofesè Dorval, nap mande jistis pou òm dafè pwopriyetè piyay makèt la, nap mande jistis pou animatè kap mouri nan peyi a e tout lòt moun ki viktim pa bal anba bal pouvwa sa. Se rezon sa ki fè ke nou pran lari a e destinasyon final nou se rive Pèleren 5 pou n al devan kay batonye a pou n mande jistis pou Pwofesè Dòval. Mèsi.

Ankèt la fèt deja e rezilta ankèt la pa ka bay. Se pou ankèt ki ou bezwen mennen 25 jou pou ou mennen l. Paske. Yon asasen, yon moun ki pral asasinen yon moun kankou mèt Dorval. Se pa yon bandi ki nan lari a ki di a misye kab gen kòb sou li banm fon kout zam sou li poum pran valiz li. Se yon moun yal tye anndan lakay li. Pou yal tye l anndan lakay li a, moun yo al tann li. Pou al tann yon moun, fò w konnen a kilè dabitid moun sa abitye rantre. fò w konnen lè moun sa a rantre ki jan l rantre lakay li, èske se li k ouvri baryè l, fò w konnen èske l gen sekirite, paske moun ki pral fè ak de banditis sa li p ap fè l pou l mouri tou li menm. Donk gen yon travay ke kriminèl la fè avan ke l rive komèt krim nan. Men nan ki bò l pral fè krim nan? A kèlke mèt de kay prezidan an. E ou pral jwenn jou sa a, jou krim nan fèt la, moun ki responsab pou asire sekirite periferik vizib ke tout moun toujou wè a, moun yo pa t la. Ò, yon nèg ki sou yon pòs konsa, lè yo plase yon nèg sou yon pòs, kèlkeswa sa k rive, ou pa kab deplase tan ke yo pa vin relve w. Ou pa kab deplase si yo pa ba w yon lòd. e pa gen yon polisye, pa gen yon moun ki nan lame, nan jandameri yap mete w yon kote pou siveye yon zòn, yo pa vin relve w pou pran sou ou pou deplase. Kèlkeswa sikonstans ki fè yo poko vin relve w la. Donk, gen yon premye anomali, moun yo di w ke moun yo pat nan pòs yo. Poukisa yo pat nan pòs yo? Paske si yo te nan pòs yo, fò yo ta kab di ki moun ki te antre nan zòn nan. Dezyèmman, èske zòn kote prezidan an rete lè prezidan rantre lakay li, l al kouche, l ap dòmi, pa gen okenn kamera k ap siveye zòn nan? Paske mwen menm mwen konnen nan sekirize yon zòn, ou gen lasekirite imèn vizib, ou gen lasekirite imèn envizib. ou gen la sekirite elektwonik, la surveillance électronique. Sekirite imèn envizib la, vizib la, se polisye ou wè ki toujou plase nan lari a, k ap veye antre kay prezidan an. E si w byen gade, w ap jwenn lè w, plis ou pral rive kay prezidan, se plis w ap jwenn, de moun an inifòm kap siveye antre a. La sécurité humaine invisible, se yon nèg tout tan moun ap pase sou ou konnen misye se yon nèg ki fè ti bòlèt li se lal chita lap vann bòlèt. Alò ke nèg la pa machann bòlèt vrèman. Se yon nèg ki enkrustel nan peyizaj la, nan vi moun nan zòn nan, misye konn tout moun ki rete nan zòn nan. Dèke yon moun ta yon enkoni l rantre nan zòn nan lap wè se yon enkoni. Gen dwa se yon machann fresko. Gen dwa se yon moun, yon fanm k ap fè fritay. W ap pase sou li, w ap konn se yon machann fritay, alò ke ofèt, se yon moun ki nan strikti de ransèyman Leta. Paske yo gen yon zòn ki enpòtan ke y ap siveye, ki zòn kote Prezidan de la Repiblik la rete. Nenpòt makèt, ti makèt ou wè k gen ann Ayiti, al eseye rantre, al vòlè yon bagay nan youn pou w wè. Depi yo rele w yo pap menm akize w non yap montre w lè w tap vòlè bagay la lè w te pran nou foure l nan valiz ou w fèmen l èk le mond devlope donk ou pa kab di m nan zòn kay yon prezidan yon nèg kapab rantre la l komèt yon krim konsa epi nan zòn kay yon prezidan si yon nèg ap fè fèt lakay ou ou gen pou w fè fe datifis men w oblije voye di nèg ki nan sekirite prezidan yo sa depi 4 a 5 jou alavans. E si son yon strikti seryez, wap wè jou wap fè fèt la, jou wap fè feu datifis la, yap voye des ajan vin nan fèt la vin asiste pou asire ke se efektivman feu datifis kap fèt. Paske ou gen dwa ap fè feu datifis an menm tan bal ap tire tou. Yo pa kab pèmèt bal ap tire nan zòn kay yon prezidan. Donk feu datifis la se bri ki fèt pou kache bri bal kap tire a. Moun ki tap fè feu datifis la lakay li a fòl bay eksplikasyon poukisa l fè feu datifis la alè sa? Èske l gon moun ki tap fete jou sa? E si wi èske yo te avize tout moun nan zòn nan ke yo pral fè sa? Mentnan pi grav, krim nan fin fèt, yo di w ke yo te mete nèg siveye sèn de krim nan, tout moun konnen lè yon krim fin fèt yon kote moun pa fèt pou w antre ladan l paske gon pil endis ke yo kapab jwenn Yo di w yo te mete moun Chile, apre sa moun yo di w yo te deplase yo t al fè gaz. Donk, ou wè, tout bagay sa yo ki fèt la, tout son seri de anomali, e mwen pap fè nèg yo enji ke yo pa konn kijan pou yo òganize sekirite yon zòn prezidansyèl. Mentnan, si yo resevwa de lòd ki kontrè a sa yo te dwe fè a, se tou senpleman moun ki bay lòd la pou yo jwenn. Donk se pa yon ankèt ki gen anpil monte desann, ni pran pòz al chache moun agoch adwat. Se poze pwòp moun ki te nan, ki abitye nan anviwònman zòn nan. Prezidan gon moun ki chèf sekirite li, ki responsab sekirite zòn nan, e premye moun pou yo entèwoje. Kijan yo e bagay sa yo yo gen kaye yo pa kab nèg yo leve yon jou detwi tout bagay sa yo non paske sistèm sekirite gon istwa lè w al pran kaye a gon seri de kesyon pou w poze a ki lè yo te mete misye sou pòs ki moun ki te vin reve l kouman leve l kouman l fè pat la w ap jwenn tout w ap jwenn tout bagay la plap plap. Se pa yon ankèt ki long mwen di w, paske mwen m mennen prè de d'une cinquantaine d'ankèt kriminèl nan vi m. Men sa ou pa menm bezwen entelijan. Bon, se yon ankèt tout moun nan lari a fin mennen. Mentnan kounye an, kesyon ou poze m nan, eske mèt Monferrier Dorval ap jwenn jistis, mwen pa fin kwè. Mwen pa fin kwè. Paske pa gen moun ki pral pran nan men pèsonn. Premyèman, yon moun ki tye yon moun, moun nan gen yon motivasyon. Pa egzanp, ou gen dwa soti nan lari a, ou al pran kòb labank epi nèg la vin tire sou ou li pran kòb la. Motivasyon l se vin pran lajan an. Yon nèg kal tire mèt Monferrier Dorval a 11 è edmi di swa lakay li, ki motivasyon? Sa se t yon bagay planifye daprè ou? Men li pa kab pa planifye. Nèg kap fè krim nan se pa yon moun fou li ye. Li bezwen pou l poze zak la li menm pou l soti an vi. Asasen pa janm dakò yo tire nan direksyon. Pa gen bagay yo pè konsa. Bri bal. Lè se pa yo menm kap tire l. Gen yon ti pwovèb kreyòl ki di w asasen pè san. Pa gen moun ki pè san konsa kankou asasen. Donk, li pran tout prekosyon, yo planifye afè yo byen planifye pou yo kab fè sa yo fè a, epi pou yo sòti an vi. Gou anpil lòt pawòl k ap pale, mwen menm m pa kab repete yo paske se pawòl k ap di dan le piblik. Mwen pa gen okenn eleman de prèv pou m kapab fè kòmantè sou yo, men m tande yo tou. Men mwen menm mwen ba w yon seri de prensip ke si y al nan ling prensip sa yo y ap poze kesyon, nèg ki kwense anba yo, Pa kab pote chay la pou nèg ki bay lòd yo anwo a, se pou yo denonse yo. Bon mentnan kounye a ou wè ki kantite moun ki kab mouri antretan nan ankèt sa a sèlman. Chak fwa yo pwoche yon nèg ki enpòtan, se yon nèg lavi l an danje. Gen anpil moun lavi yo an danje la. Tout moun ki patisipe nan bagay la pa anba ki kab pale. Ou pa wè sa k te rive avèk Jean Dominique? Ou pa sonje Jean Dominique? Menm nèg ki te lopital. Nèg yo rantre lopital la yo elimine nèg la pase yo konnen gon kote misye ap rive lap pale kanmenm donk pou reponn kesyon w lan m pa kab di w avèk sètitid ke mèt Monferrier Dorval ap jwenn jistis kounyea. E w pa kwè ankèt la ap abouti? Non si l jwenn jistis se ke ankèt la abouti mwen pa kwè l kap jwenn jistis mwen ajoute kounyea. kounye a, paske lajistis gen dwa pran 10 zan, gen dwa pran 15 zan, gen de moun ki konn fè de zak ozetazini, se apre 30 an yo jwenn yo.
Men sa m di w, menm lè l krache nèg la sou w, di nèg la sa w wè a se pa sa. Gade ak Manzè nèvem wi la, m ta frape w sou manzè m frape w Nan ki verite w pral bay nèg, kisa w prale rakonte Sa w te bezwen al di nèg la wi, se pandan l tap Sa w bezwen, sa w te pral esplike fè Esplike m poukisa w rakonte l tout bagay sa yo Pou yo ka konnen w bay verite Kisa w, poukisa w al di nèg la ou te twonpe l, pou ki rezon Papa Banm rezon, banm yon rezon valab. Ou pa gen oken rezon. Kounye w vin banm poum fè mirak vin lapriyè la fè jenou m kwochi ap lapriyè pou mirak fèt pou mwen k tounen epi se ou k fèl ale. Menm lè mariw ta pwazonnen li wont tout moun ki avèl gade di sal wè a se pa sa. Amen amen. Sa w panse a e pa sa. Epi si w leve w kriye di se li w ak fon sa. E pa fon tou. W ap rakonte nèg o wi se yon sèl fwa m te fè sa, m pap refè l ankò w mèt padone m, sa pap janm fèt, se paske m pat konprann, m pwomèt ou m pap janm kouche a lòt moun sou ou ankò. Ki radòt sa? Ou gen mò pale? Yo voye mò sou ou pou w pale? Ou gen zonbi pale sou ou? Ou pa gen mo pale sou ou ra yo nou telman renmen pa mande pou yo ka konnen ou fidèl ou pa premye fanm ki twonpe mari yo non ou se premye Mari marye ak Joseph li gwòs pou je pou Bondye wi Mari fiyanse Joseph li pa rakonte Joseph anyen non e anj Gabriel kal di Joseph li se pitit Bondye li ye wi ou al esplike sa wap rakonte a. Mari pat ka di Joseph li te ansent pou li non se zanj Gabriel kal dil pitit lap fè a se pou Bondye se pitit Bondye liye pasel pa konn komanl pral di Joseph sa ou menm pou yo ka konnen ou se bon fanm wal rakonte oh wi m epa fòt mwen vin fèm priye anpil la pa nèvem nan legliz la la non li rakonte ou li leve de men ou dwat anlè tout legliz la sa wap rakonte a. Se sèl Gabriel kal di Joseph pa gen enkyete w pou madanm ou non sa lap pote a pou Bondye l ye wi paske Marie pat ka al di Joseph bagay sa Joseph tap voyel anlè lbyen atrap li Joseph patap Joseph tap vole avèl pap li rive li volel fann li pa kan pa.